Dènye soti rezime aktyalite jounen an pou semèn nan rantre lakay ou, bonjou bonswa tout moun, byenvini sou Telekach ou.

Aswè a nan jounal la, n ap pale de vwa dè avoka entegre pou la defans dè dwa zimen nan tèt kole ak Jamè San Mon Avoka mache nan lari Pòtoprens vandredi 28 janvye a pou mande jistis pou konfrè yo Mèt Fritz Altenor bandi ak zam touye jou ki te 20 janvye a epi denonse ensekirite jeneralize nan peyi a. Se jounen vandredi 28 janvye a Médecins pour tous klotire 3 jounen kanpay sansibilizasyon sou maladi kovid 19 la yo te tanmen 24 janvye pase a nan diferan lekòl klasik ak inivèsite anba tèm Ayiti ti fyèv, ti grip, ti fyèv, kowonaviris. N ap gen pou n pale tou de pati politik yo nan peyi Dayiti ki kontinye fikse pozisyon yo sou kesyon akò yo ak sou chwa moun ki kandida pou pòs prezidan ak premye minis pou gouvènman tranzisyon an pami yo ekonomis Fritz Jean. Pa dekonekte! N ap tounen touswit pou devlopman enfòmasyon yo apre poz la. Nou tounen apre poz la, rebonswa tout moun, byenvini nan devlopman enfòmasyon yo. N ap demare jounal la ak enfòmasyon ki gen pou wè ak pwotestasyon yo nan peyi Dayiti pou n fè konnen plizyè avoka ki regwoupe yo sou non Vwa dè Zavoka Entegre poug la Defans dè Dwa Zimen ak Jamè San Mon Avoka reyalize yon mach pasifik jounen vandredi 28 janvye a nan lari Pòtoprens pou mande jistis pou Mèt Fritz Altenor konfrè yo bandi ak zam touye 20 janvye ki sot pase a. Defansè dwa moun yo ki fè konnen li pa nòmal pou moun ap viktim konsa nan sosyete a, te depoze jèb flè nan espas asasen yo te tire Fritz Altenor a, ann swiv kèk imaj ak kolaboratè nou Bianbilio Nelson. Alo, alo, alo pèp ayisyen!

Yo mande ki jan eleksyon yo pral reyalize nan klima ensekirite sa, yo di yo pap pran defans moun ki gen nan men yo zam ilegal, sitwayen sila yo te rann yo douvan ministè jistis aprè pakou a pou delivre dènye mesaj yo te vle fè pase a. Plis detay ak kolaboratè nou Bianbylionelson. Nou òganize mach maten an an memwa de yon konfrè ki se Mèt Fritz Altenor lachman asasine lasemèn dènyè nan avni Kristòf la devan Inage. E nou pwofite tou òganize l nan memwa yon pakèt lòt konfrè jounalis, yon pakèt moun ki mouri nan peyi a nan ensekirite jeneralize sa a ke peyi a ap konnen jodi a. Nou pran lari an pou n di twòp san koule, nou pran lari a pou n di si! Efektivman, gon leta nan peyi a, ke leta pran responsabilite l. Paske jan nou wè peyi sa a prale la, son peyi k lage son bout kòd nan tèt li. Jan nou wè peyi sa a prale la, si peyi sa a gen moun nan tèt li, moun sa yo son pakèt enkapab, moun sa yo son pakèt moun ki pa moun, moun sa yo son pakèt moun ki pa ka mennen peyi a oken kote. Nou menm nou savoka, donk fanmi nou redi avè nou, nou fè pakèt sakrifis, donk pou n kapab rete nan peyi nou. Nou paka kite peyi a bay bandi, nou paka kite peyi a bay yon pakèt ti vwayou ki deside jodi a pran zam pou detwi lavi moun. Mèt Fritz Altenor kote ke dèzòm lourdman arme asasine misye menm kote ou wè nou kanpe a la. Donk, jodi a nou pran lari a pou nou denonse ensekirite a e pou nou mande leta ayisyen pou li pran responsabilite yo. Paske nou sòm dè pwofesyonèl. Lè ke ou nan yon peyi, w ap detwi dè pwofesyonèl. W ap detwi dè entèlektyèl. A chak entèlektyèl reprezante yon bibliyotèk anbilan. A chak fwa w detwi yon entèlektyèl, se yon bibliyotèk anbilan ke w detwi. Kote ke oken Aleksandren pa ka ranplase l. Jodi a nou pran lari an. Pou nou mande premye minis lan, pou li pran responsabilite l, pou l mete sekirite nan peyi an. Si nouzotr. Avoka, nou zot, jij, nou zot pwofesyonèl, nou pa ka jwenn jistis, nou zot vi nou menase, e rès moun yo ki nan lari an. Kòman ke ou ka konprann ke jodi an nou pran lari pou nou oblije ap mande jistis pou lajistis? Se kwa sa? Donk Ayiti jodi an li dezòganize totalman. Mwen tande nèg y ap pale de eleksyon, mwen tande nèg y ap pale de referandòm, men ki jan nou pral fè referandòm pandan ke gen ensekirite? Kòman n ka fè referandòm pandan gen bandi ap fè lalwa? Kòman nou ka fè referandòm pandan ke nou gen plis ke 168 katèl de gang nan yon peyi? Jodi an la, èske leta sa a li ka vin mande pèp ayisyen pou li pran lari, pou l al nan lèzin, pou l al vote? Non. Se poutèt sa jodi an nou zòt avoka, nou pran lè devan pou nou denonse ensekirite sa a ki gen nan peyi an, boulva sa a ki gen nan peyi an paske si nou kite l ale twò lwen, Ayiti ap kraze. Donk se rezon nou ki fè nou pran lari an jodi an. Se pa t sèlman avoka yo ki te foule beton an jounen vandredi 28 janvye a, mouvman vizyonè patriyotik yo menm tou te nan lari a nan kad 3 jounen mobilizasyon yo di y ap reyalize pou mande sekirite nan peyi a, yo te pwofite kritike chèf primati a, yo di ki pa respekte fèy de wout ansyen prezidan Jovenel Moïse te ba li a. Se MVP Mouvman Vizyonè Patriyotik e se nou sou dezyèm mach nou. Se twa mach n ap òganize pou nou denonse lensekirite nan peyi a. Ariel Henry pa gen veleyite pou l ba nou sekirite nan peyi a. Se youn nan pwen prezidan an te ba li, se te sekirite, referandòm e eleksyon. E se nou tou pwofite voye yon siyal ba Ariel Henry pou nou di apati de. 5 fevriye, mvp pral pran lari a on lòt jan. Li pral pi manbouk. Paske fòk Ariel Henry kite pouvwa a. Gouvenman menm pipi, nou pran desizyon pou nou di ke pou nou mande sekirite anndan peyi an. E ke lè avan prezidan Jovenel te mouri, e ke li mande. Te fè yon, yon, li te chwazi Ariel Henry pou, kòm premye minis li. Men li te gen yon fèy de wout nan ajanda li ke li pa respekte. Ke nou mande pou de pa san kondisyon premye minis Ariel Henry paske prezidan Jovenel te mande pou li te bay sekirite anndan peyi a, pou te fè eleksyon e pou te referandòm nan. E ke li pa respekte, nou mande pou li bay. Pou l bay pou remèt pouvwa.
N ap toujou rete nan dosye politik yo pou n pale de divès pati politik nan peyi a ki di yo apiye demach akò Montana a epi pote soutyen yo bay Fritz Alphonse Jean kòm kandida pou pòs prezidan pouvwa tranzisyon an. Òganizasyon Nou Vle Viv ak Fòs Dèlma ki t ap fikse pozisyon yo sou kesyon an mande pou tout aktè yo mete tèt yo ansanm kore chwa ekonomis lan pou yon chanjman nan peyi a. Ann swiv kèk reyaksyon ak kolaboratris nou Mirlène Léveillé. Jounen jodi a, peyi a mande yon chanjman. Peyi a mande yon lòt moun. Pase ke nap gade pou nou wè moun kap dirije peyi sa yo, se yon pakèt enkapab, peyi a ni pap ni dirije, peyi a ni pap dirije, gouvène. Pou tèt sa, nou menm nou rete atache avèk akò Montana a, pou nou di CNT a degaje yo pou yo vote Fritz Jean. Prese prese, paske nou bezwen yon pèsonalite kredib, onèt. Nou pa bezwen yon moun ki vòlè, nou pa bezwen yon moun ki nan koripsyon, nou pa bezwen yon moun ki nan dwòg. Jodi a li lè li tan pou peyi a pran yon moun serye, yon moun ki kapab. Paske n ap gade gouvènè Fritz Jean, lè l ap prezante dokiman l yo, li montre w tout kote lajan an kache. Kote l pral chèche lajan pou malere, malerèz ka rale yon souf? Nou menm nan Nou Vle Viv, se dinamik sa a n ap suiv e se li n ap sipòte. Se poutèt sa, jodi a, nou bay konferans pou laprès sa a pou nou felisite aktè ki enplike dirèkteman nan Montana a e lòt aktè tou k ap diskite avèk diferan gwoup yo pou yo kapab yon jwenn yon konsansis pli laj. Men yonn nan dezyèm rezon k fè nou la a, se pou. Nou pote sipò nou dirèkteman avèk yonn nan kandida ki genyen pou pòs prezidan anndan akò a, ki se Fritz Alphonse Jean. Poukisa nou chwazi sipòte Fritz Alphonse Jean? Nou genyen plizyè rezon. Jodi a, nou nan yon kafou istorik kote ke mafya yo met ansanm avèk mèt sistèm nan, yo touye Prezidan Jovenel Moïse, ki li menm pa t janm vle òganize nan eleksyon nan peyi a, ki li menm popilasyon ayisyèn nan te leve kont li. Men, nan kafou istorik sa nou ye la, nou nan yon sitiyasyon kote ke pèp ayisyen an dwe pran yon desizyon ki pral detèmine avni li. N ap pale sante nan jounal la, Medsen pou Tous klotire jounen vandredi 28 janvye a, 3 jounen kanpay sansibilizasyon sou maladi Kovid 19 anba tèm Ayiti, Ti Grip, Ti fyèv kowonaviris, yon aktivite yo te tanmen 24 janvye pase a nan diferan lekòl klasik ak inivèsite. Responsab relasyon piblik la Stéphanie Joseph ki tap bay detay sou aktivite sila a di yo te klotire ak yon konferans deba pandan l eksplike ki modèl travay òganizasyon Medsen Pou Tous ap reyalize nan sosyete a. Li te nan mikwo Tele Kajou. Donk se nan optik sa ke antan ke jèn òganizasyon nou te fè premyè aktivite nou ki se sansibilizasyon kont kowonaviris ke nou tout konnen ki ap fè ravaj atravè lemond e egalman an Ayiti. Donk nou te repati aktivite an sou 3 joune, premyè joune an ki te fèt le 24, 24 janvye 2022, nou te fè l nan 2 lekòl pwofesyonèl, 26, mèkredi 26, nou te pase nan 3 lekòl. klasik kote ke n te pale avèk dè jèn, nou te fè dè deba, reponn a dè kestyon ke petèt yo pat gen repons avan e pèmèt ke nou sansibilize yo sou jès baryè yo ke yo sipoze kontinye mete an pratik pou limite pwopagasyon viris kowona. E jodi an ki se 28 janvye, vandredi 28 janvye 2022, n ap klotire aktivite sa par yon joune pòt ouvèt, yon konferans de deba kestyon repons otou de sijè a ki se Ayiti, ti grip, ti fyèv, kowona oubyen lòt maladi. Donk se nan optik sa ke òganizasyon an li menm li te òganize premyè aktivite sa. Lè nou gade nou wè ke aktyèlman gen yon ti grip, yon ti fyèv, kò fè mal, donk sa li mete nou lapis a lorèy, Donk nou di nou pa ka rete lè bra kwaze pou nou pa fè on jan pou nou pote enfòmasyon bay popilasyon an e sansibilize yo pa rapò a sa. Donk se konsa ke nou menm nan Medsen Pou Tous nou di ke n ap fè on semèn de sansibilizasyon, n ap prale kot moun ke nou panse ki pi reseptif yo ki se lè jèn, se sa k fè nou te vize lekòl pwofesyonèl avèk lekòl klasik. Donk nou panse ke moun sa yo pi reseptif pa rapò avèk enfòmasyon ke n ap bay la e yo menm tou yo kapab vin yon vektè de enfòmasyon sa ke nou ba yo a, pote l bay moun lakay yo, pote l bay antouraj yo. E nou panse ke travay la pral fèt menm jan transmisyon viris la fèt an chèn, travay la pral fèt an chèn e tout moun, enfòmasyon an ap rive sou tout moun. Donk se konsa ke nou te vini avèk ide a.
Ou tap swiv reyaksyon Stephanie Joseph, responsab relasyon piblik Medsen Pou Tous la. Pou kouwèl ye la, nou pral kite w swiv yon ekstrè nan konferans deba a, kote Vis Prezidan Géraldine Michel te pataje ak piblik la kèk enfòmasyon sou Covid 19 la. Li di moun ki gen plis risk pou pran kowonaviris la se sila yo ki nan 50 lane yo, ki soufri maladi sik ak kè elatriye. Li di tou se pa paske yon moun gen grip pou di l fè kowonaviris. Donk men kounya nou pral eseye wè ki moun ki pi a ris fè kovid oubyen kowona. Donk moun ki plis a ris pou fè kowona. Donk se moun ki gen anpil laj, moun ki gen plis ke 50 lane. Se pa san rezon ou wè yo toujou ap kouri dèyè granmoun yo fò yo vaksine. Se paske yo pi a risk pou yo kapab pran kowona. Oubyen tou lòt moun ki fè anpil maladi kè, maladi sik, maladi tansyon, maladi nan poumon, fanm ansent elatriye. E se kay moun sa yo tou wap wè lè moun nan lè yo gen kowona, kòmsi sentom, siy sentòm yo manifeste pi plis lakay yo. Donk lòt lòt moun ki kapab a risk pou yo pran kowona, donk se moun ki vwayaje anpil sitou nan zòn kovid lan. Donk wap wè pakèt moun kap ki ka kite Ayiti te byen pòv, si l vwayaje l al Etazini, l al an Frans, l al Kanada, lè li tounen yo di ke li te oubyen lè l sot nan èpòt lan l fè yon tès m pa konnen epi yo di li teste pozitif. Se pa rapò aske gen tèlman e gen tèlman sikilasyon donk mikwo mikwòb la ap sikile tou donk moun nan pli a risk pou l fè kowona. Lòt moun ki a ris ankò, se moun ki gen kontak dirèk avèk yon lòt moun ki te deja trape maladi a. Donk, si mwen menm m gen kowona, m gen tout siy yo, yo m fè tès li pozitif, m an kontak avèk yon lòt moun ki pa respekte jès baryè yo, epi sa ka rive mwen, mwen ba li l tou. Paske sa se yon ris ke li ye. Donk, sa vin fè ke moun ki pa respekte jès baryè yo, donk yo gen anpil ris pou yo kapab pran kowona oubyen tou pran transmèt kowona. Donk nou sot wè ke e kowona, sa ki sa kowona ye, ki sin e sentòm li prezante, e ki jan ou kapab fè pou depiste kowona. Men èske sa vle di si ke yon moun genyen e m tout sin kowona, tèt li gen kò kraze, tèt fè mal, li genyen tous, Li gen yon ti grip eske sa vle di se kowona ke li ye pou sa? Donk moun nou pral di, donk se nou pa ka di nou pa nou pral di non se paske gen lòt maladi ki sanble a kowona ki gen prèske menm siyn a kowona men ki pa fin kowona. Se sou nòt sa nou mete yon bout nan dènye soti rezime aktyalite jounen an pou semèn nan, deja nou swete w pase bon weekend akonpanye de Telekaj ou, kanta nou menm nap kwaze lendi san fot pou yon lòt edisyon dnouvèl. Bon lannwit tout moun.